Gon group nèg, gon group nèg, yon group nèg pòtoprens ki konn se yo k moun, yo gen 19 milyon dola nan men yo, lajan APN. M tou di nou mesye nou gen 15 jou, pa vin, pa voye kote m, pa vin kote m, m tou di nou sa. Tou pot ti bagay la nou. Pase m bezwen l, m bezwen l, galon, galon bitum nan. Galon bitum nan monte, nou te konn achte la 1 dola 56 konnya li 1 90. Nou fenk achte 1 milyon galon la, se sa minis? Pou 1 milyon 900 mil dola. Ou menm ou gen 19 milyon dola nan men w. O, ou konn a kiyès m ap pale? M pa ta swete m lonmen non nou. Se nou 24 an tou. Aranje nou, sispann mete bay ti san dol, san mil lola pou jete prezidan, nap bay 50 mil lola poun fè resèt poun jete pre, nou fenk kòmanse pèdi lajan men sak nan men nou an, sak nan men nou an, nou gen 27 fevriye samdi dènye delè poun potel mwen, pase si nou pa ban mwenl map vin pranl nan men nou jan nou konnenm pran bagay la nan lòt Ti bagay kouran nou wè kòman m te pran l. M pa ta swete pran l konsa non. M pa ta swete vin pran l konsa non. E m di nou sa, m gon bagay m te di nou, m gon bagay m te di, m te di Vyalè, mwen menm, m antre Pòtoprens, m antre a tout syèz mwen. Konprann? M antre a tout syèz mwen. Sa vle di, nan kote nou konnen nou ka pran m yo, nou pa kapab. Men, m pa manje, m pa bwè. Sa vle di ti kont pèp la papa bagay la tande bon regleman pa gate zanmi sa vle di 19 milyon APN nan chat konnen rat konnen barik maria rete la potel pou mwen tanpri poul pa fè kont paske siw pa potel pral gen ti non k kòmanse lonmen. Apre ti non kòmanse lonmen, pral gen ti manda ki kòmanse voye. Apre ti manda kòmanse voye, pral gen ti mawon ki kòmanse fèt. Nou pa ta renmen sa rive la? Pote ti monnen an. Men mèt li. Men mèt monnen an. Men li. Men mèt li. Men. Men yo la. Men yo la, papa. Pase fò wout la kontinye konstwi. Fò mòn chen kontinye fèt. Se pa bato wi nou estime anba 20 mil sak, 30 mil sak, 10 mil sak, 15 mil galon gaz, se pa sa minis? Kote pou yo jwenn kòb pou yo fè yo? Epi lè w fin ou tande, lè w gade yon lis Depi 2001 gen nèg ki gen kòb sa nan menl 2001 wi nou an 2021 sa vle di kòb la gen 20 tan nan men yo se wè kòb sa yo se yo ki destabilize peyi a konsa paske lè nèg la dwe leta pa egzanp on 2 milyon dola nan kòb sa a monchè misye ap anmède nou la wi ann fon ann fon kèt non ann met on 100 mil dola nou jetel epi sa w tande a 100 mil dola. Pòtoprens tou wouj, dife a dwat dife a gòch. Epi rès la rete la. Kòb la pa janm bay 2000 gen nèg ki t gen kòb nan men yo depi 2001 antouka direkta pnh nan m kwè w konprann m pale avèk ou ou gen delè 27 fevriye Janm di w la pou rapò ke w te voye ban m mèkredi a, ou voye yon rapò ban mwen kot ki te gen ladan 18 milyon 758 mil dola. Rapò m bezwen van m bezwen l jedi 25 fevriye, fò w montre m rapò a zewo pwen zewo dola. Tout nèg peye w. Tout nèg pou peye w paske jan bagay la ye a la a. Nan pwen benyen kache lonbrit ankò Abse a pete se peze pou n peze l N ap peze l pou sa k ap rele mèt rele men n ap peze l N ap peze abse a.